Bon papa, mwen toujou kontan m pase kot madanm mwen an, m tande y ap pale yon bagay li menm ak Andalisa. Men lè m rive bò kote l, tankou m ka tande sa l ap di an, m tande y ap regle yon bagay pati pou Dalisa. Ki jan de bagay?

Sa pou la? Li tap fè demach pou l antre l. Li kite nou isit, li gen dwa panse a chak fwa l voye yon grenn dola ban nou pou n achte yon grenn diviz manje, li panse se tout sa. Li pa panse, si nou te lòtbò a ansanm, nou tap ka fè travay lan pi byen, nou tap ka fè plis pwogrè. Wè sa m di w la? Nou tap ka avanse pi rapid. Sa k fè mal la papa, se paske la ma Anna Lisa ap grandi nan presyon. Kounya la, kote w wè bagay sa ap regle pou li la? Li pwal pran stil li pwal pran pòz e li pi wo kounye m pap gen respè devann menm ankò te deja eklere m pap gen respè menm ankò. Sa okipe w?
M pral poze w yon kesyon. Sa w wè si m ale kote paspatò?
Li pa yon move ide menm non papa m. Eske fò m regle bagay sa yo?

Si dadly pale ak manman li lage dosye sa nan menm m pase antouka kòm li di li pral pale ak manman li lap byen kontan lap fè lajan e mwen m konn sa m pral regle nan dosye sa yes.

Sot vin lakay lala talè a. Manik esplike l sa pou wè kijan l gade nou menm pou wè kijan l bagay franchman m pa konprann li menm non malgre se pitit frè m li ye humm m gon ti dout. Ha ou kite lòpèz konn sa. Sak pase men se menm fanmi an nou ye. Polo se gwo malfektè e moun nan fanmi an m kapab di w kijan m te kapab di w sa polo pa gen li pa vle wè byen pou moun sèl pou pitit pa l wi.

Sa genyen? Si w pa fè l ou di poze m ap fè l poze tande. Baby tanpri cheri pa fè sa. Pa fè m sa. Si w pa fè l poze m ap fè l poze m di w. Kenbe ti chyen w la mare l yon kote pou mwen. Pa rele l ti chyen se kouzen m li ye. Oh oh sa m di pou sa.
Epi di l wè l nan di l lè l wè m nan wout mwen pou l fè tankou l pa rekonèt mwen. Ou tande byen sa m di w la? Dakò cheri wi m ap fè sa baby. Pou zan m wè l chita la. M pa gen tan a pèdi non. Ah cheri pa aji konsa avè m. M pa gen tan a pèdi m di w.
Lè w fin pale ti chyen w lan pou mwen. Wap vini sou do pyem ok. Menm sa w tande a lè w fin pale l pou mwen wap vini sou do pyem. M pa gen tan a pèdi isit la mwen menm. Kèk temwen lage ti chyen l lan nan lari a pote l wè m pou lap vin kouche. Pa manyen m, pa manyen m, pa manyen m.
Avanse sou mwen pa manyen m. Pa manyen m. Al mande l sa l fè m ok. Al mande l sa l fè m nan lè l fin di w sa l fè m nan wap vini. Ou tande byen sa m di w la? Ap vini cheri, tanpri cheri. M pa fèm, epi lè w fin pale ansanm avè l wa di, m pa fèm kaka sa. Mesi.
Ah ti fi a, m fout damou yon fanm ki pa menm pou mwen.
Men se sèl li ye kanmenm, m panse ke l t ap toujou konnen. Non.
Si w vle pran sa ak timoun, pran l ak timoun.

Jis pou l kapab antre pitit li. M pa ka fè sa menm. Gade, m panse w te gen plis lespri pase sa. Ou tèlman sòt. Men, w al esplike ti gason Polo a. Bon, e Polo li menm, sa w konnen l pral fè? Non, se pa fòseman se mwen k al esplike l. Pandan li parèt la, li te jwenn ap pale avèk Andalisa. Paske m te fenk aprann nouvèl la, epi li jwenn m ap pale avèk Andalisa. Kounye a, epi w tande. Men, jan m wè ke li reyaji a, m wè l gade yon fason, l ap souke tèt li, l ap bagay. Bon. Mache bourik ou, mache bourik ou Si w vin kote m, e paske w bezwen solisyon Ou bezwen solisyon, sa byen pou ou Ou deja konnen se menm fanmi an Se gran kouzen nou ye Se gran kouzen nou tout lan Se ou menm ki tèt fanmi an E sa k fè si gon bagay, se kote w pou n vini

ak refael pou ypran pitit sou yo pale mwen pa janm fè demach pou pran pitit de asoud non ou konprann sam di a pa janm tande yo pale de sa lè bon te voye kèk ti bagay pou ti moun yo. Voye pou misye bagay men. Koman sa fè fèt koman sa fè fèt se sa pwoblèm mwen mpa konprann ou lòtbò.